Ret branche, ou pral jwenn anpil, anpil enfòmasyon pou konprime. Kòman nou ye zanmim yo, kòman nou ye, mwen te kwè nou anfòm, nou anfòm, mwen te kwè sa. Bon se nou nan dezyèm pati videyo a la. Jwèm te di nou an, konprime sa, li bon pou 48 èd tan. 48 èd tan sa, lèm te di ou li bon pou 48 èd tan sa. Tankou jodia si w bwè yon grenn, demen si Dye ve w bliye pou w pa bwè yon grenn, li pa yon pwoblèm. Demen si Dye ve, nan lòt demen si Dye ve, w ap bwè 2 grenn pou ranplase sa w te bwè a. Lè m ap ba ou pou w kapab bwè konprime a san pwoblèm, Konprime sa wap gade a lè map ba ou pou brel pou ka brel pi byen pou ou wap veye lè tankou lè ou pral domi chak lè ou pral domi ou brè konprime sa sa pa gen oken danje ladann lè ou rive sou mwa lè ou rive sou mwa sou mwa ou konn mache a wap toujou mache nonmal pa gen fek koulè sa wap moutre w la. Si wap viv Brezil, antre nan antre nan yon famasi, ou mèt mande koulè sa, koulè sa nòmal nòmal. Pou plis enfòmasyon tou, enfòmasyon tou ou pa bezwen pè. M panse gen anpil nan nou, nan ale kay doktè a, yo di nou konsa, men tèl konprime al achte l, brè l sèlman. Yo pa esplike w jan pou bwè l. Vin nan videyo sa, map ba ou l sa fè. Dezyèm pati videyo a, m ap esplike w kòman pou w brèl alèz. Chonje, w ap bwè konprime a, rive sou 21 jou a, w ap fè 7 jou w pa bwè l ankò. Jou t fè 8 jou a, w ap rekòmanse, w ap bwè l. Sou menm 7 jou sa a, pandan w kanpe, w pa bwè konprime a, w ap refòme menm jan w konn fòme a. Tande sa m di w lan? Se poutèt sa m di w. Ou pa bezyen nan fè kè sote ou menm ki tap bay tèt ou pwoblèm de jan de bagay m pa kache di w m vin avè video sa paske anpil anpil moun anpil moun ta achte konprime a paske yo pa konn kòman pou yo brè l on grenn chak jou on grenn chak jou non on grenn chak jou on grenn chak jou fò w konn kòman pou w pran l wi apre sa m pa kache di w lap gonfle on pe on pe san nan ou. Lap gonfle yon pe san nan vant ou, lap si telman baw pwoblem, anfen. Kou premye sa, janw wèm diw la, wap fè 21 jou a, 21 grenn nan rive sou 21 jou a, wap brel, wap brel, epi ou kanpe sou li, ou kontwole rive 7 jou, wap mache nòmal, wap fòme. Kou jou ki fè 8 jou a ou rekòmanse brèl ankò. Lèm fè lòt video m panse pati 3 map esplikew map esplikew lòt detay de konprime a. Menm lèm ta diw ou ta wè gen 2 mwa li pa vini sa pral depan kòman ou manje. Lèm vle diw li pa vini an tankou sil sote jou ou konn wèl la pa bay tèt ou pwoblèm. Paske jou ou bwè konprime a, depi lè sa ou tou ou tou kanpe l, ou tou kanp, ou tou m ta di ou defòme l, lè m vle di ou defòme l la, si l t ap konte 1, 2, 3, kounya la, si l te rive sou 3, kounya la ou vin rekòmanse, Sou 1, depi jou e kòmanse bwè konprime a. Tande sa map diw lan? Se poutèt sa tankou ou konn mache nan yon mwa ou konn konte jou a, nòmal si e premye a nan mwa ou konn wèl, ou te kòmanse bwè konprime a le 5, non, kounya la ou vin rechanje bagay yo. Se poutèt sa map diw pre prekosyon, bwè konprime a vè konlè ka bon pou ou. Si se a 8 è sware ou konn bwè konprime a, veye a 8 è nan lòt sware a pou bwèl. E bat pou pa bliye. Si w bliye, ou pa bwè l yon jou, demen si Dye vle, ou mèt bwè 2 konprime. Pa bliye swiv modòd yo, anpil love pou nou. Pa bliye, si w pa ko abòne avèk chanèl la, abòne e pataje avèk yon zanmi w k ap viv Brezil. Gade konprime a byen e li ki orijinal la. Jan w wè l li a, orijinal la pa gen fake ladan l. Orijinal la m pa kache di w, bagay serye. M pran anpil fòmasyon de konprime sa anvan wè m vin avè videyo a. Tande sa map diw lan, m pa bezwen diw anyen anyen ankò. Anpil love pou ou menm ki jèn fi, ou menm ki jèn gason, jan wap fonksyone ou ta renmen ou di men kilè m ta renmen gen yon timoun, ou kapab fèl konsa, m pa kache diw lè Bondye ou di Bondye edew ou menm wap ede Bondye pou Bondye.